Wi kontwòl sa kap pase anba paske pafwa nèg antèn yo yo konn yo konn pran tan menn pou yo pou yo rele nou si tout fwa nou anba nap gen plis kontwòl kòm ti sisha ap vini ou konprann ou konprann. Sa se pou sniper mesaj sa. Ou pa bezwen ap voye mesaj bay piblik. Piblik la ap konnen, l ap konnen atravè John Colem Morvan, l ap konnen atravè Theriel Thelus. Yo nou gen enfòmasyon yo. Sa vle di ou pa bezwen ap vin pale anpil, w ap frajilize kò a e w ap frajilize kòlèg ou yo. E mwen menm lè m te wè Sniper m pat konnen se se m di kèt ou kwè se pou yon nèg kap fè divèsyon ou kwè se pou yon nèg ki like dis like dat epoutan ou byen yon polisye revoke ki pa polisye vre epi nou te oblije al chèche konnen epi m rive kote pou m rive egzakteman misye se yon polisye vre ki te fè pati Bon toujou Nou pa bezwen bay detay wi polisye se polisye misye ye e misye nan batay e pa kòm se yon nèg kap pale ki pa ki pa ki son fek oubyen k chita nan lòt peyi kap fè pòz li atè wi l atè lap batay èske w konprann pa rapò a sa m wè lòt moun ap di ki pa gen enfòmasyon oubyen ki pa konnen ki nèg ki te ka tou pase nan enstitisyon pou te pou te tèl kote mwen pou m pa ta ka konnen. sa te pran ti tan, epi finalman wi m t wè misye men sèlman m t di misye retire kòw nan bagay tiktok, retire videyo, retire kòw pa benyen nan pale wap frajilize kò a nan sans sa, èske w konprann, kite kite kò a travay, kite batay la fèt. Sèl la medam mesye m pa ka di malerezman e izo si gon bagay ki rele weekend. Week-end noir. Si gon bagay ki rele fen de semaine noir pou yon nèg, li rele mass mikwòb. Mass mikwòb medam, mesye. M pa konnen aprè nèg ki konn bal fè kidnapping, kenbe kidnapping pou li nan Petyonvil yo. Men si misye gen 2 zanmi medam, mesye, an palan de mass mikwòb ki rele Izo. Si. Misye genyen 2 zanmi, 2 zanmi sa a, li se nèg ki responsab finans li avèk pwodiksyon 5 segond li, pwodiksyon bagay fè atis vin jwe pou li ki rele Ti Izo. E aprè mèdam mesye, misye genyen e ti tonton ki rele Soso a, les deux meilleurs amis de Izo. Aprè misye gen yon lòt ki se twazyèm meyè zanmi l. ki rele Zepeken yo. M pa konn si yo touye l, m pa konn si yo pa touye l. E Zepeken yo, nou pa gen enfòmasyon de li. E Lukaku tou, nou pa gen enfòmasyon de Lukaku pou le moman. E bi, mèdam, mèsye, wikèn sa a, Weekend noir pou mass mikrob. 2 meyè zanmi l yo li pèdi yo nan moman nap pale la. Kiyès yo ye? Se ti izo ki responsab production 5 secondes se li la ki responsab pou li ki pou li rele l atis pou l di ke Ap gen anivèsè chèf la ap gen anivèsè chèf la fò nou vin jwe epi ti izo sa tou fò n konnen ke lè ke anivèsè ti izo rive sitou nan mwad janvye a se te anivèsè ti izo se te se te vilaj bloke se te kòmsi m ta di w festival medam mesye pou ti izo responsab pwodiksyon 5 segond responsab finans malfra. Vwayou sal ki rele mass mikwòb ki rele izo a. Lè fèt nèg sa wap wè pi dous. Nou konnen pi dous ak asoumi baz 257 men ni pi dous sa se yon baz nan yon jèn ki nan baz 257. Pi dous nap jwenn black bertho. Ed laza nap jwenn tout neg sa yo se yok responsab kiyes anko plen lot non plen lot non ee plen lot non toujou eske nou konprann plen lot non ee plen lot non ee ki pou vin jwe pou misye eske nou konprann gen neg kap pale ki toujou ap bay de ti bourik m wè ti jen nap di a ti jen ki rele bourik de la tala misye yon ti moun li ye ou konprann. Ahh gendelè yon timoun, timoun se inyorans ki toujou fè yo fè yon bagay yo pa menm rann kont, èske w konprann? Sa vle di, Bourg de Latalay lè w gade l ou wè se yon ti jèn ki gen talan men kòmsi ou konnen gen yo yo yo fouge epi anplis yo manke eksperyans anplis yo yon ti jan inyoran men epa se ti jèn ki nan bagay ki wrong se ti jèn ki ki jis ap viv nan peyi l li ta re li re bezwen fè bon bagay men l jis pale

Lè kon lè w wè nèg y ap pale konsa pafwa e yo konn lach pase sa m pa konnen. Èske w konprann? Men ti jèn sa li pa nan anyen pa rapò a sa moun ap ekri fè makak. Ou wè se pou m di nou medam mesye weekend nwa pou vwayou sal sa ki rele Izo a Production 5 secondes kaziman kraze paske responsab li ki se Ti Izo misye abiye medam mesye avantyè. Misye abiye tankou polisye. Yo prepare yon gètapan pou polisye ayisyen yo ki te sòti Kafou ap pase Matisan. E nèg yo gen antèn yo k di yo ke gen yon machin polis ki pral pase, men machin polis sa te blende. Gen yon machin polis, gen yon machin polis ki pral pase. Yo di nèg yo gen yon machin polis ki pral pase e pou ti izo aranje lè yo di ti izo aranje l ti izo abiye an polis ti izo mete jilè pa bal li ti izo gen langaj polisye sa k fè w wè lapolis mesye m pa konn si se nèg yo yo k te siye lè yo kidnape polisye yo fè polisye ba yo antrenman langaj lapolis èske w konprann ou pa konnen Ou pa konnen ke si se bon polisye kap travay avè yo ki ba yo langaj mo pou yo pase nan lari a? Èske w konprann? Paske lè m te nan 22 zièm pwomosyon, m te mèt te Okap, m ap toujou jwenn, paske se te 877 nèg, m ap toujou jwenn polisye nan patwouy yo, mande vin m di tèl mo, y ap deja konnen m fè sant. M pa bezwen repete la, men tout depi gon grenn 22 zièm la, w ap mande pa gon 22 zièm nan patwouy la la, pa gen oken zo? Wap tande yon nèg diw wi gonzo la wi epi zo ak kase ki klas ou ki bò tango epi ou gentan pase ou pase ou konn ou gentan ou gen nèg la gentan wè kisa w ye enben se sa ti izo ale pou l fè polisye yo polisye yo vandredi swa la se sa ti izo responsab pwodiksyon seksyon god abiye an polis ti tèt li byen fèt epi bèl jile pa bal li sou li epi l mete etui l.

Men tout nèg ki konn jwe ki konn jwe jwèt sa a, nou konn ki mo m ap di. A yon sèten tan yo te chwazi chanje l. M pa konn sa k fè yo pa kite l sa l ye a, poukisa yo retounen nan bagay Tchaly Tchaly Tchaly sa a. Paske a yon sèten tan li te papa, retire papa l vin li te Tchaly. Men an 2012, 2011, lè m te Ayiti 2013, yo te chanje l yo mete tèl non. Depi nèg la ap vin di w papa konnen l pa gad vre. Paske l gentan konnen li chanje. Men m pa konn sa k fè nèg yo tounen nan bagay Tchaly sa ankò. Ebyen medam mesye, lè ke misye di Tchaly, Tchaly, Tchaly, epi nèg yo panse se polisye misye ye vre, epi gen nèg k al ouvè, ouvè pòt la. E nèg ki ouvè pòt la an premye a, ki rive sou misye, lè l byen gade l, gon, gon, gon, gon demakaj. Li di mesye, misye pa polisye. E lè sa ti Izo pral rale 9 milimèt klere ki te sou li a pou l fann tèt nèg yo. Ebyen, pandan misye ap desann nan e pou l pran polisye a pou yo pou l travèse l Matisan. Paske lè misye di Charly self service, Charly self service, Charly self service a nèg yo kanpe a, se Ti Izo ki pral moute dèyè, yo pral met Ti Izo dèyè. Epi Ti Izo pral tire tout polisye nan machin nan nèt wi. M felisite zanmi sa a. M pap site non, men. M gon kado pou ou spesyal pitit gason m. M pap site non ou, men m gon kado pou ou. Misye trè vijilan, pase lòt polisye yo panse misye bon polisye vre. Epi lè misye desann premye pa Ti Izo a, misye wè ke Ti Izo pa gad. Lè lè sa misye pral di, mesye, misye pa chèf vre non. E lè sa Ti Izo menm pral rale pou fann tèt misye.